Gen bagay! Gen bagay! Si gen bagay! Gen bagay!
Si Pierre Espérance gen kapasite sa poul eksplike kouman tout bal Jovenel Moïse pran koumanl pran bal yo banm poze Pierre Espérance yon kesyon Pierre Espérance eske ou t anndan eske ou te nan kay eske ou te nan kay la eske ou t anndan kay Jovenel la. Oubyen, èske nan moun ki te fè krim yo, piske gen ki sove, gen yo poko ka jwenn, gen ki nan mawon, gen ki petèt disparèt, gen ki kache. Bon, ann fè l konsa, ann kite misye pale, epi nou menm n a eseye konprann. Paske, pa bliye, moun yo te kagoule. Lè yo kagoule yo pa wè kiyès ki la ok wi radyo mega tout moun al sou paj radyo mega al sou paj radyo mega kounya se radyo mega ayiti paj facebook paj facebook radyo mega ann ale ann tande pyè esperans kap esplike.
Kijan mesye yo touye jovenel depi nan premye bal etc kite tande byen jan lap esplikel ann ale ann tande pierre esperance. Premye bal jovenel ta sanble resevwa se nan pye dwat li ou wè onivo de janm li li kase Li selon moun ki te la yo, li ta trennen kò l, li ale yon kote. Sa vle di lè moun yo rive, yo te, li te nan yon ti kwen, yo ba l yon bal epi aprè sa, yo kòmanse ouvri bal sou li. Li pran 2 bal nan ponyèt li e se kalib yo. E ki fè ke bal yo. Gen gwo orifis. Yo, yo. Gen gwo twou. Yo, yo fann, e pa twou sèlman non, yo fann kò a. Yo wè w ap gade po men an. Li pran yon bal dèyè tèt li. Li posib ke se bal dèyè tèt la ki vin fè ke w wè zye a konsa. E yo te ba l, yo te ba l bal tou nan, nan tèt youn ou de. E yo bay li nan ren, eksetera. Donk. Yo fè konsta lè yo rive yo jwenn anpil te gen anpil kòb nan kay la. Konbyen kòb konsa?
Non yo pa konte. Yo jwenn yon sak e lajan se sa ke brh konn bay kòb yo. Bon se pa de sak ke w pral mete 50 mil dola ladan l. 50 mil dola ameriken ni. Ni 5 a 10 milyon goud se de sa. Ok.
Ou klè. Sa vle di son nèg ki. Ke m kite emisyon Boukante Lapawòl depi aswè a. Fò yo rele Pyè Esperans. Humm. Fò yo tande Pyè Esperans.
Sa vle di ou wè son nèg. Lajistis dwe tande Pyè Esperans.
Epi men gen men se nèg pa la. Lajistis dwe tande Pyè Esperans nan dosye sa. Paske ou wè son nèg ki ki e wè misye bay detay sak lajan etc fòw ta gade. Mwen m pa konn sak BH yo konnen BH son yo te bay 1 milyon 500 mil goud nan wi m pa konnen nan BH m pa m pa konn mwen te bay li a di son nèg ki abitye ak lajan. Non sa se youn nan kòb ke l te resevwa ok a di son nèg ki abitye ak kòb
gen detay Pierre Espérance ap bay la se swa l te la oubyen moun ki touye Jovenel Moïse yo.

Men sa ou santi kote m ye a. Gen moun ki deyò poko pran. Yo poko pran. E se de moun ki ekstrèmeman enpòtan. Ki konnen sa k pase a. Ki konn sa k pase a.
E ki konn jan l pase a. Pase jan misye ape bay detay sa yo. Avèk ezans.
Detay Pierre Esperance ap bay la. E swa l viv li oubyen kòmsi li pa la moun ki poko arete yo. Pase Non men jan l pale non. Moun yo arete yo pa gen tan pou rakonte Pierre Esperance la. Jan l pale se kè bon m pa konnen men li bay sa yo veut dire quelque chose mwen menm se sa m ap wè nèg ap dayè ou wè li pale de sak lajan an gen yon gen moun ki di l gon milyon ou wè imaj kote yo mete Jovenel Moïse sak lajan yo. Son bagay ki pase Nigeria depi 2017. 43 milyon lajan yo te jwenn. Lajan yon nèg ap mete yo. Se yon bagay ki pase depi an 2007 Nigeria. Nèg yo al pran foto. Yo rale. Yo rale foto yo di men lajan yo jwenn ka Jovenel Moise. Men banm di nou yon ti bagay. Men lè di chak sak brh. Non sa vle di gen de detay. Gen de detay Pierre Esperance bay la. Se ekstrememan enpòtan pou Ayiti. Non men yo ta sipoze al lakay misye pou yo wè si pa gen lajan.
Wè nan entèvyou sa avèk Jefra li pa bay chif la men ak Valery li te di pli de milyon dola pli de milyon dola ameriken. Non sil konte kòb la si lal ka Jovenel li jwenn lajanl konte li gen dwa te mal kontel epil vin rekonte. Wi kounya evite di chif la. Non men ou sot di sa ou fè lajistis kisa. Fòw tandel Pierre Esperance. Son eleman kle nan ankèt la. Wi.
E Pierre Esperance son temwen okilè e orikilè. Detay misye ap bay yo la a dcpj pa gen yo non. Wi dcpj pa gen yo. Jan yo fè krim nan sou Jovenel Moïse la. Sou mara.
Le méchant fait toujours une œuvre qui le trompe. Yo di l nan legliz konsa, dyab la fouye tou l, li tonbe ladan l. Konprann? Non, sa a, sa a se ekstrè, ekstrè. Dyab la fouye tou l, li tonbe ladan l. Mwen te toujou konnen, m te toujou gen yon kapasite pou m konnen byen avèk mal. M te toujou gen kapasite pou m konnen bon moun ak move moun.
Wi. Sa vle di, sa vle di jan misye ap esplike krim nan, Ou wè yap chache Martine moun di w fò Martine etc bon m trè pa bezwen Martine ankò la banm misye sèlman epi m kòrèk Mesye m konnen ke nou te rayi Jovenel nan yon nivo men m pat panse ke misye te kapab rive la nan sa n fè la. An nou retande misye ankò pase ke an nou retande misye ankò an nade an nou retande misye ankò. Byen konprann piske gen ap gen moun ki apèn branche tripotay lakay la. An nou tande misye. Premye bal Jovenel ta sanble resevwa se nan e pye dwat li wè e o nivo de janm li li kase li selon e moun ki te la yo Li ta trennen kò l, li ale yon kote. Sa vle di, lè moun yo rive, yo te, li te nan yon ti kwen, yo ba l. Ou konn bri zam kanpe l la, Guerrier?
Li di selon moun ki te la yo. Hum! Ò, dcpj pa gen detay sa a. Non, dcpj pa t la.
Dcpj pa t la. Dcpj nan rapò ki n genyen yo, sa a pa mansyone. Non, monchè.
E siveye Pierre Espérance? wè Netty mouri, Diego mouri, lè yo mouri a rnddh gentan pwodui yon rapò ekri rapid nan mwens ke 48 è. Men sa a Pierre pa gen tan pou l bay li. Premye manti li bay. Premye manti Pierre Esperance bay li di gen 40 polisye ki sove e pa vre. Non e manti.
Li di gen 40 polisye ki te nan espas la ki sove e pa vre. E sa ou wè se pale vin pale. Mande Pierre Esperance yon rapò an di de asasina Jovenel li pa genyenl. Wè telman gon bagay pou ou di, e telman gon sètitid, e telman gon konfyans nan sa lap vin di a, se pale li pale. Ba misye yon plim pou li ekri rapò a.
Yo. Nap achte yon ram papye fèl kado tou. Ba misye yon plim pou li ekri rapò a. Ou ak yon ram papye pou l enprimel tou.

Fèl li rapò a hein fèl lil
fèl li rapò a non pale klè guerrier ou ou fèl li rapò a se pi ou ye stil pi file fèl li rapò a m pa konprann peyi sa yon peyi k tèlman gen blòf fèm sou li rapò a li rapò a. Fè misye li rapò a.
Yon nèg fon deklarasyon konsa yon gwo dosye konsa mesye premye bal epi ou wè poul makyel tou ta epi li di selon sa moun ki te la yo rapote. Pa gen ta Pierre. Pierre pa gen ta. Mesye fò n pa fè sa. Sa m konnen kadav Jovenel Moïse nan lari. Non zonbi ap pale.
Zonbi ap frape pòt moun yo. Ou wè gon silans ki fèt anndan peyi a. Kadav Jovenel Moïse nan lari. E je repran. Kadav Jovenel Moïse li nan lari. Si lajistis pa deside ba Jovenel Moïse jistis. lap bay tèt li Men jistis timoun yo di yap mou de wè jooma li di lap si yo paka jwenn li met se nan tèt moun nan yap jwenn jistis pou li. Lap jwenn jistis pou kont li. Veye sa m di nou mesye. Veye sa m di nou mesye. Gèlè panse se jwèt timoun yap fè.
Veye sa m di nou. Al nan tyòt pou nou wè si misye pap jwenn jistis. Epi ou konn sak di an? Kelkeswa kote nèg yo kache lapolis paka jwenn yo men nèg yo pa alèz. Al nan tyòt, al tyòt.

Sak pase la a? Gwo depite ko ye? Humm
eeyy gon yon jan depi nèg a wè kadav Jovenel Moïse parèt bò kote l epi l tout tchwe tèt li rapid. Monchè banm diw, te gen nèg kap di se jwe n tap jwe tann ankèt la. Gen nèg kap di yo nye komsi yo pa asasine Jovenel Moïse, Reginald Boulos tann ankèt la. Boukante la parol. Ankèt la ap tèmine fò nou pasyan dayè gon bagay ou tou di André Michel ou mande André Michel pou l pasyan pasyan André Michel tann.
Tande mwen wè radyo nou pa bezwen vin pale nan radyo radyo epa yo k desène manda yo radyo pa dcpj laprès la pa dcpj laprès la pa pa lajistis. Tann pou nal temwa ni mwen nap nye responsab lite nou nou pata janm touye jovenel moise nou patap janm asasine jovenel tann jij chanl la pwal rele nou. Men m pap padone ULCC tou non. Tiger, si lè Badio pran 30 mil dola ameriken nan men moun nan pou l libere l e ke ULCC konn sa yo tou fè arete l, li pa tap rive la non. Yo revoke l yo pa arete l se sèl sa ki dilèm nan. Non men jistis. Si yo ta arete l li pa tap rive la. Men sa m di w, lè w gen yon nèg yon kad li ye nan nivo sa nan ULCC ki pran 30 mil dola US nan men yon moun. pou libere yon moun nan prizon e ke uscc konn sa yo pa tou mare misye se la. Non epi misye te dwe tou arete epi te fèm anndan li te dwe tou arete fèm anndan
ok sa vle di sa yo mwen menm mwen te vin la yo gèrye peyi ap tou kraze tou kiyès fò badjo ti peyi a kraze non men epi y a yn kestyon ke map poze eske lapolis pa konn kot moun yo ye Lene Balthazar son nèg kap pale dayè. Depi nan entèvyou Line Balthazar te fè isi a dan Boukante Lapawòl avèk Valestin, l te klè, l te di Jovenel pa nan phtk. E misye te klè. E te di s on nèg yo ka genyen. Sepandan,
Line dwe sèlman sonje ke lè pa egzanp w al jwenn Jovenel w al plenyen epi yo ba w lajan gen moun ki wè yo ba w kòb la. Lè w ap di w ap fè negosyasyon a moun yo ba w lajan gen moun ki wè ke yo ba w lajan. 48 milyon de goud! 48 millions de goud pou n pasifye les choses yo baw kòb la epi kounye a Jovenel nan nèg e mouri ou di bon ok map siyen pou n mete yon lòt moun prezidan. Gon zanmi ki di ke apa nou kite lasyans pou n al nan mistik, pa janm bay tèt ou manti. Tou le de egziste. An Ayiti, gon fasilite pou sèlman fè respè w. Ok. Map reprann pou ou zanmim. Nou kite lasyans pou nal nan mistik bon ou gen dwa deside pa kwè men fè respèw ok fè respèw map reprann pou nou kadav Jovenel Moïse pat ni atake pèsòn moun fizikman li te gen yon fonksyon de prezidan sof ke sam regrèt se ke Jovenel Moïse te minimize sal te dwe fè kòm prezidan kòm mètre de mètre Paske nan tan nap viv la a, oun gwoup nèg pa ka antre ka oun prezidan dela repiblik pou vin asasine l, pou fasilman konsa wap gad prezidan an. Sa pa ta sipoze fèt. Sa pa ta sipoze fèt. Jovenel Moïse nan sousi kòmsi pou l bay. tout tèt li nan kesyon monte an pwovens, chak komin fò jwenn yon bagay, li bliye sa l te dwe fè kòm travay, kòm mèt ou remèt li.
Li bliye pou ke gen de travay pou l te fè kòm mèt ou remèt. Enben, Michel Martelly ta mouri. Michel Martelly pran de frap nan men de nèg nan lopozisyon, lame monte, tout kalite bagay.
Se jere misye, fon jan l jere tèt li. Jovenel te bliye sa. Li te tèlman kòmsi nan yon kesyon de kouran, nan yon kesyon de wout, nan yon kesyon de de lòt aktivite ki fè ke l bliye pou l te toujou, toujou mete devwa l opwòp. Men piga m pèsòn moun panse ke misye fin mouri epi kòmsi y ap tann lajistis eksetera. Gen de bagay k ap rive step by step. E m pa bezwen kòmsi pa rale de non la kounya. Men gen de nèg ki pap janm tounen an Ayiti ankò. Menm nan rèv. Je reprends. Gen de nèg menm nan rèv. Ou tande Muray te vin anba yo rele w DDN. Deyò deyò nèt. Men bon DDN. Gen nèg ki deyò. Ki deyò. Men menm nèg sa w te vin a yo deyò deyò nèt la wi. Deyò deyò nèt.
Ok. Mwen menm sa a m te vin pote ti presizyon sa a. E Pierre Espérance m pa konnen. Jan Valesten sot di l talè a, gen de kestyon m panse ke l enpòtan pou reponn. Epi, mesye banm di n yon ti bagay. E cette histoire de sak lajan kay prezidan eksetera. Yon prezidan de la repiblik dwe gen lajan lakay li. Li dwe gen goud, li dwe gen dola. Je reprends. Paske si gen yon bagay ki pou fèt. e ke se yon lajan k pou bay li, li pa ka lè sa a pou ke prezidan pral fè kontak. Mwen menm mwen sonje yon lè, grenn fwa yon lè kòtèj Privert, ansyen prezidan Privert te frape machin mwen, epi m te rele l nan telefòn m di men kòtèj yo kraze machin mwen nan Boudon, lè sa m al nan palè nasyonal ka dwat, m di misye yo kraze machin mwen fò w ranje l. M desann nan palè, e premye fwa m pral wè pa egzanp yon yon kòfrefò, nèg a ouvè konfrefò a pou l ban m lajan pou manje machin mwen, fò m di w se yon ti kòb enteresan. Imajine w, yo frape dèyè machin ou, nenpòt pa egzanp senkant mil goud, vennsenk mil goud te ka ranje l, se yon Nissan Pathfinder m te genyen eksetera. Monchè lè sa a nèg yo ban m yon bon ti kòb, senksan mil gouden. Nèg a ouvè kès konkou fè fò a, epi wè lajan yo tonbe. A! Lajan yo vide. M di, Gad! Mesye, gade lajan! Epi nèg a konte senksan mil gouden, li ban mwen. Hein frape machine nan ankò mesye ap fèm du bien. Kon bagay prezidan kounye a. Kon bagay prezidan kounye a. Bagay prezidan. Kontinye frape.
Frape machin mwen m pa gen pwoblèm non. Kontinye frapel. Ou konprann epi lè sa. Lè chak prezidan ta frape yon machin konsa. M korèk. Lè yo fin frape machin nan epi kounye a nèg a banm kòb mwen epi onètman m te ekstrèmeman kontan e epi m kite dèyè machin nan konsa tou m pa fè anyen ladann non. Sa m pou sa m ta fè. Bagay pa t deranje.
Non li te frape. Li frape li te fè yon tou dèyè a men ki mele m. M pa wè ranje machin etc pral desann lavi ou gen tout kòb sa nan pòch ou kontan e ou paka pran wout anba lavi sa w pèdi anba lavi pa gen anyen anba lavi la hein a lepòk m tou fè tèt monte epi ou konprann men kòmsi kesyon lajan ka yon prezidan sa pa dwe etone kounya lè nèg ap di w yon milyon dola men fò w te konte l kounya lajan sa kote l èske l nan dcpj men gon gon gon gade an n poze kesyon sa èske lajan sa li anndan dcpj. Èske w tande pòtpawòl lapolis la jodi a Se 40 mil dola ameriken yo di yo transfere devan lajistis. Kote ok milyon dola sa a nan men kiyès? Kotel? E si nèg a, si Pierre Esperance di w se yon sak brh?
Nan ti Pierre konn sa lap pale an. Non. Pase li chanje bay sa yo souvan. Non men fò yo ta eseye kesyone misye. Kot sak la? Ou konprann? Sa vle di kot sak sa a? Eske sak la nan nèg ki sove yo? Paske jan Pyè eksplike a se yon nèg ki te anndan ki bal rapò a. E kòm gen nèg ki sove, ou dil klè deja fò pa bezwen di anyen de sa. Men banm di nou yon ti bagay. Nou touye Jovenel Moïse nan kondisyon nou touyel la. Nou pa ka tiyel ankò li mouri li mouri nèt.
Peyi a aksepte lanmò a menm si jiskaprezan gen de moun ki difisil ki poko ka aksepte sa. Men de fèt il est mort. De fèt nou asasine l. De fèt nou touye l. Tanpri n pa bezwen touye kadav misye ankò. Nou pa bezwen bat kadav la. Nou pap kapab. Nou pa bezwen kòmsi moute gwo laboratwa pou n retuye misye ankò. Nou pap ka fè sa. Pèn pèdi. Paske je anpil moun nan peyi a ouvri e y ap gade e y ap konprann chak jou pi plis. Boukante la parole. Lè pa egzanp mwen desann sou wout Jeremi an map gad wout Jeremi sa 42 kilomèt ki te an difikilte wout Jeremi an se pi bèl wout ke peyi a genyen Valesten wap sezi sou fè wout Jeremi li pi bèl ke wout Ench Sen Rafayèl la li pi bèl lontan lè wap fè wout Jeremi ou paka prese. Gen anpil kote pou rive fò w fè on ti poz, fò w fè on ti skal pou pran tan w pou w gade sa. Jovenel Moise. Lè w rive Rozo, ou wè poto eletrik, Bomon, kòmsi ou santi chak zòn, chak rejyon te gon ti bagay yo t ap goute. Nan je tout moun, ou pa ka touye misye ankò. Misye p ap ka mouri ankò. Misye rete vivan. E.
Nou pap ka antre nan palè. E okenn nan nou, ni de prè, ni de lwen, pa konnen non non tan, si travay sa pa kontinye fè, nou pap ka prezidan. E ti nonm lan di e jwe tap jwe wi. Sa vle dire ke jodi an, nou menm kòm moun. Apa w inyore ti nonm lan?
Nou menm kòm moun, nou menm ki gen de kapasite pou n konprann, eseye konprann. Mwen menm, mwen fè vi m. de 2011 a 2015 ap konprann kisa yo rele opozisyon. Pandan 1 an Joslèm Privè la, mwen vin konprann kisa ki yo rele opozisyon. Ou wè la Geylan?
Mwen grandi.
Ou wè ti bagay la?
Telefòn mwen fè menm bgy la tou wi. Mwen grandi.
M pa konn si w genyen eksklizivite sa a ke Asad Volcy te ba nou.

Asad Volcy, nan yon emisyon Boukante Lapawòl, te eksplike men sa k tranzisyon an. Eske n genyen n? Voye l pou mwen tanpri. Privè bay nen l kasi kote kle m pa t. Misye t ap eksplike separasyon pouvwa. Voye sa pou mwen tanpri. Privè bay Lavalas sante piblik. Sante piblik. Li bay Youri edikasyon nasyonal avèk Godson. Godson. Se pa Godson non? E kòmsi se nan Godson? Se Jean Beauvoir Dodson. Jean Beauvoir Dodson.
Ansyen depite, ansyen minis edikasyon nasyonal. Voye sa pou mwen. Privè bay Pitit Desalin, Asad Volcy Echo, Afè Sosyal. Voye sa pou mwen non. Li di nèg,
ou pa dwe pran ministè, pran di milyon de goud, ou pran y lannwit pa gen moun ki wè w. Mèsi anpil. Yo di m twonson wout Baradè Petit Trou de Nip lan li kòmanse depi dimanch dènye. Ok. Gen bagay, gen bagay! Si gen bagay, gen bagay! Gen bagay!